Bonsoir tout moun, nou byen kontan ke w te enjoye dènye video ke n te lage a. La nou pral pote pou ou 30 rezon ki fè ou ka echwe, ou ka kase dan w lè ou mande yon fi fè bagay. Donk se de bagay ki trè senp, men petèt ke w pa prete atansyon avèk yo. Ok, premye sa n pral pran, ki se yon bagay ki vrèman. dezagreyab e li touche yon pakèt pakèt pakèt pakèt moun fi kòm gason men nan ka sa n ap pale pou gason se movèzalèn premye rezon ki fè yon fi ka pa vle fè bagay avè w se ke w gen movèzalèn nou konnen ke se yon maladi ki touche yon pakèt pakèt moun de moun ke w pa ta menm panse menm. Donk omwen ou gen yon kari pou pi piti nan dan ou. Donk bagay sa bay anpil pwoblèm. Lè ou pa pote twòp atansyon avè l, ou neglije ijyèn dantè ou, pwoblèm. Lè konsa ou oblije swa al ka doktè. Pwobableman se yon twou ki nan dan ou e li mande netwayaj pou yo plonbe l eksetera paske pwoblèm ki konn gen depi twou a nan dan ou. Ou gen kari, Se gwo pwoblèm, mikwòb la antre anndan dan an epi l ap dekonpoze manje w manje, tout kras manje sa yo vin rete anndan dan an, dan twou a, ki pa ka sòti fasil, lè konsa e depo, depo manje sa yo vin bay, vin dekonpoze anndan dan w, li vin bay movèz alèn. S on bagay ki trè fasil pou rezoud depi w gen volonte pou sa. Men dan le medya, si w konnen w pral wè avèk yon fi ou konnen w gen ti pwoblèm sa, ou bwose dan w ak bon pat byen si. Yon lòt bagay ke w kapab fè ankò, ou kapab itilize bèli bouch, epi ou ka itilize chiklèt, oubyen ou ka itilize bwason alkolize. Paske alkòl ki nan bwason alkolize sa yo, m pap site non paske m pap fè piblisite pou yo. Alkòl la pèmèt ke se yon antiseptik, li pèmèt ke li dezenfekte dan an pandan moman an. Se yon bagay ki trè enpòtan, fòk ou asire w ke dan an li anfòm, bouch la anfòm e ke pou pa pran nan sipriz. Paske sa konn rive e lè sa rive, pwobableman fi a p ap di w sa. Se lè ou ka echwe a. Dezyèm rezon ki fè yon fi ka pa vle fè bagay avè w se ke ou gen baz. Si w se yon nèg ki gen baz, baz sa sa vle di ke w gen anpil zanmi w, bagay sa yo sa w konn chita sou bout mi w ap pale avèk yo oubyen depi moun nan rele w toujou nan Ekskize m wi mesye m pral pale a mennaj mwen ou konprann? Donk sa vle di ke moun nan wè se w se yon moun ki toujou nan nan gwoup moun. Depi w nan gwoup moun antre baz menm jan ou di lè medam yo ansanm yo pale afè yo. Ebyen lè nèg yo ansanm tou yo pale koze sa yo. Donk fi a pa vle pou la site nonl bagay sa yo epi gen moun ki pa renmen sa gen moun ki renmen vrèman lè bagay li fèt an sekrè. Donk poutèt rezon sa ou ka pa bon. Twazyèm rezon an se ke ou twò mèg. Vrèman ou twò mèg. Paske lè fi a ap gade w. Fi a fi a di kèt mesye ou kwè misye gen mnjè vre nou kwè misye gen fòs ase poul metem son kabann poul ap matem etc ah fò fè atansyon donk nèg la gen bon kotel gen move kotel tou donk fi ap wè kòmsi ou son nèg ki flapi flapi sa vle di van ka voye ou jete ou pa gen fòs ok donk sa li enpòtan Fòm met yon ti chè sou ou. Katriyèm rezon an se ke vant ou twò gwo. Wi, jan w tande a vant ou twò gwo. Nou konnen afè gwo vant nan touche yon pakèt pakèt mesye. Yo di se manje diri, yo di se bwè alkòl. Bon, m pa konnen. De tout fason, medam yo pa renmen sa. Pa egzanp, imajine w ke nèg la kouche sou do. Ok epi epi komsi nèg la diw fi an afe avèk vant nèg la selman men gwosè bout vant nèg la tankou yon tanbou èske nou konprann donk lè konsa fi a santil mal alèz li gon pakèt pakèt pozisyon li paka pran ryenke paske ou gen gwo vant ewi senkyèm nan sèke ou gen ti peni. Donk sa ka rive. Gen fi a li menm, li pa enjoy yon nèg ki gen yon ti bagay mwayen, sa li rele nòmal la. Li pa enjoy yon nèg ki gen yon ti penis, yon nèg ki gen yon gwo tonton peni. Donk, m pa konnen, èske se paske ti peni an pa fit avè l? Oubyen èske se paske l renmen sa, l renmen doulè, ki fè l pa vle ti peni an? Men, ou echwe paske ou gen yon ti peni. E sizyèm nan, ki se gwo peni. Rezon ki fè ou ka echwe nan yon fi lwa al fè bagay avè l, se paske ou gen gwo peni. Kontrè la se ti peni an, gwo peni an tou, gen fi a ki pa renmen sa. Gen fi a ki pa renmen doulè a, gen fi a ki pa renmen lè, kòmsi m te ka di ou, ba la. Komsi m te ka di pa gen pyès espas ki rete ditou. Donk li pa ka menm bouje kò l menm donk pwoblèm e li ka senyen. Li ka fè mal. Gen moun nan ki se dousè a l bezwen l pa bezwen doulè a. Konsa tou gen moun se lenvès la. Donk ou ka echwe paske w gen ti peni, ou ka echwe paske w gen gwo peni. Setyèm rezon an, se ke se jan lakay ou fèt la. Pa egzanp, e, moun nan ap antre lakay ou, li antre nan koridò, e, bonswa, bonswa, bonswa, bonswa, gade l ap mache di bonswa tout kote l pase. Moun nan ap mache di bonswa tout kote l pase, donk sa vle di ke ou gen twòp moun. Pou w atenn anndan lakay ou oubyen anndan chanm ou, tèlman moun sa ap salye moun, E l konnen ke l pral resòti aprè, ou konn lè w fin fè bagay sou do sispèk, donk moun nan gen pwoblèm li di non l pap santi l alèz. E uityèm rezon an ki se prèske menm menm jan avèk setyèm rezon an se ke lakay ou gen twòp moun. Donk ou gen dwa pa pase nan anpil koridò, w ap sal anpil moun pou w antre lakay men Lè ou rive andan lakay nèg sa a, si fi a, lè fi a rive andan lakay nèg sa a, fò l ap salye tonton, grann, matant, kouzen, kouzin, frè, sè, anvan pou l antre anndan chanm nan. Donk, fi a pa renmen bagay kon sa, donk ou echwe. Li p ap fè bagay avè w. E nevyèm rezon an, se ke fi a pa sire l ke èske l pa gen zanmi bò lakay ou. Zanmi pal. A vle di ke lè lap pase pou moun wè nan men nan ki kay ke li te antre, epi nan ki kay li sòti, e janm Zòlòfi fè bagay sa tou sispèk, donk fi a pa renmen sa. Donk li ta renmen lèl antre nan zòn nan pou pa gen pyès moun ki rekonèt li. Dizyèm rezon an ki son rezon ki ase kouran, se ke fi a pa vle pou w damou l. Pou plizyè rezon. Swa li konnen l se yon fanm ki dous anpil, ou pral anmède l paske wap goute sèl se yon zonbi ke w ye, oubyen ke li gen mennaj deja, li pa vle kòmsi pou wap kole nan kò l, oubyen twazyèmman li just te pwograme sèlman yon sèl fwa. Kèlkeswa jan w ye a, yon sèl fwa l pwograme, donk li pa vle pou w gen yon dezyèm fwa, donk ou pral anmède l, li just di w non, li pa vle sa. E onzyèm rezon an ki se yon rezon ki biza anpil se ke kabann ou fè twòp bri. Ou gendwa wè fi a rive lakay ou epi ou wè li chita sou kabann nan. Ou di a m pran sa. Lè l gentan pral apiye sou kabann nan li di m bon non e pa vre. Fi a pran pwa kabann nan. Fi a ap gade pou l wè se kabann nan se blòk ki anba l Blòk ki anbal la eske l solid, eske se 6 pye ki anba kabann nan oubyen eske se yon eske matla eske matla w bon eske resò ki nan matla a bon l ap veye tout sa pou l ka menm fè yon ti ponpe menm li fè eksprè l lage kò l pou l wè ki bri matla sa pral fè paske li menm li pa nan bagay syav li menm donk sa vle di ke li ta li ta renmen pou pou kòmsi pou l ap sakaje kò l sou kabann nan pou pa gen bri ki fèt sou Nan kabann nan pou vwazin ap tande. Douzyèm rezon an se ke lakay ou fèt ò cho. Donk gen moun, gen fi ki pa tolere chalè. Donk li atann lè li vin lakay ou ke menm yon bout vantilatè w ap gen. Donk sa deranje l lè dlo ap kòmsi mouye sou li bagay sa yo. Lè de moun sa yo nan yon chanm epi enèji k ap degaje donk li pa renmen bagay sa yo. Donk sa deranje l. Pou lap soti lakay ou swe tankou pitit bouki tout figil mouye chevel mouye etc li pa vle bagay sa yo trèzyèm rezon an sèke machin twò sal refi a ki klè sou sa ki trè trè trè met aksan sou bagay sa yo lèl moute machin ou fòk li pa jwenn labou fòk li pa jwenn anyen de gaye fòk tout kouse byen ranje sinon sa pa enspirel poul fè anyen avèw ok se trè biza men gen fi ki konsa ou pa gen bann. Ok Ou pa gen bann Sa vle di ke jan ou di la ou son bon joupwèl Donk ou parèt yon minit dèfwa mwens ke yon minit Donk sa pa enterese fi a li menm Paske li menm li pa pitit li vin fè Donk se se bagay li vin fè se plezi li vin pran Donk ba yon minit lan li pa bezwen Sa pa enterese l Ou te gen dwa gen gwo lestomak Kòm si l atire pa ou menm Ou son nèg ki vire l aparamman Epi lè l parèt li wè Ou remèt moun li Donk Aparman li gen dwa twonpel konsa tou li dwa pa twonpel men lesansyèl se ke li pa renmen sa. Si chans pou ou fèl yon grenn fwa ou pap janm wè fi sa ankò. Kenzyèm rezon an ki opoze a katriyèm rezon an se ke ou gen twòp bann. Gen fi ak pa nan bagay konsa li menm. Vomye ke li separe seyans lan an 2, 3 seyans, li separe li split li olye pou yon sèl moman an poul gen E an di 3 a 4 è tan, donk li pa kapab, li epwize l pa kapab, ou gen twòp bann, swa natirèl ou byen ou pran medikaman, bagay sa yo, gen fi ki pa nan bagay kon sa, e si w panse ou pral nan baz kòmsi w ap fè djòlè, ou pè gen lòt fi zanmi l pou di a m sonnen ki gen anpil bann, epi w gade ou panse fi a t ap vini epi l pa vini, ou echwe paske fi a pa renmen bann. E sitou si l pa renmen w. Se yon ti bagay l ap fè konsa, donk li pa li pa pran chans ditou. Sezyèm rezon an, menm jan fi a pa renmen baz la, enben sezyèm rezon an tou li pa renmen gason ki lestomak kalalou. Ou pa oblije ap pale de sa w sot fè a fi non pou lestomak kalalou. On senp bagay ki dwe ap pase Ann di ant parantèz yon gason knmen tripotay, yon gason knmen zen, yon gason depi yo di l yon bagay li ret ap revele sa kòmsi l pa gen sekrè. Fi trè diskrè nan sans sa, donk de po lestomak, kalalou, jan m di w lan li pa oblije se yon fi ki wap pale mal, li pa oblije se yon sekrè fi wap mete deyò, kèlkeswa sa w mete deyò a ki ta sipoze ret yon sekrè oubyen a sikwi fèmen, donk wap mete l deyò devan l, li pa nan ou. A, 17 la. Disetyèm rezon an se ke fanm pa renmen gason ki kripya, do kiyè fè. Li te mèt se pa li menm w ap bay kòb la, men ou fon kripya devan l oubyen l teste w, li wè ke w kripya, li ba nan ou. Dizuityèm rezon an, ki se yon rezon ki trè inivèsèl, se ke li gen menaj deja. Ok Li gen mennaj li la Li vle rete sense avèk mennaj li Li vle rete trè fidèl avèk mennaj li Li pa vle an afè avè w seksyèlman Ni santimantalman Donk Ou kase dan w Ou vin kote l Li di w non Diznevyèm rezon an sèke w twò kout Ou wè Ou twò kout Gen fi a ti detay sa enpòtan pou li M pa konn sa l pral fè avèk kout la Men Li pa renmen gason ki kout Li pa pran plezi Li pa pran feeling nan gason ki kout Donk ou pa pase. Ventyèm rezon an se pou koulè w. A wè. Gen fanm ki di w li menm se gason ki nwa l renmen, genyen ki di gason ki nwè yo renmen, genyen ki di se gason ki wouj yo renmen e genyen menm se blan ke yo renmen. Donk, se se tout yon chwa miltip ke medam yo genyen e ke sa ka rive ke w pa antre nan nan kalite moun ke l ap chèche yo. Donk, koulè w. Ou ka echwe, ou ka pa nwa ou echwe, ou ka nwa ou echwe. Ou ban moun konnen. Ou djòlè twòp. Sa se 21 nyèm rezon ki fè ou ka echwe lè bal mande ou fifi bagay. W ap mache fè djòlè, w ap mache di w gen gwo peni, w ap mache di w gen bann, Wap mache di ou posede sesi ou posede sela gen fi a ou turn li off li pa nan bagay konsa li di stil de bagay sa wap dil pou epatel li pa ladanl ou jalou sa se 22 zyèm rezon an sou son nèg ki jalou anpil lè sa ou pral bay fi sa pwoblèm paske li gendwa pa gen ou menm sèlman li dwa son grenn fwa lap fèl avèw oubyen li gendwa son sex friend li gen mennaj li ou son nèg ki jalou enbyen li pa nan ou. Se osi senp ke sa, ou bal de siy jalouzi, moutrel ke w jalou, enben li pa nan ou paske li pa vle al nan travy tèt li. 23 zièm rezon an se ke w gen twòp fanm. Ok. Sa w ti yo pa ka sale. Donk li menm li bay nan baye konsa, li pa vle pou non l al sou lis de moun ke w frape deja, li pa ladann li menm. Donk se trè senp, li di w non paske w gen twòp fanm. Pi fò pase son blag lè fi diw sa, si se just paskel pa vle al nan lis sa wap konpile a l pa vle nonl ladann. Vin katriyèm rezon an sèke l pa fè w konfyans pou plizyè rezon. Ou gen dwa son w rezon ki anglobe tout sa n sot pale yo la. Oubyen ou son moun ki depi yo gade w ou pa enspire konfyans. Ou konn wè pa egzanp ou gade yon moun kèlkeswa sa moun nan diw la ou gentan ap di manti kòmsi Ou pa ou gon ou gon movèz vibrasyon sou ou jisteman ke li pa fè w konfyans. Donk sa pa enterese l. Vennsenkyèm rezon an ki se yon rezon ki ase biza, se ke ou gon dwa gen tablo lakay ou, youn oubyen plizyè tablo ki petèt gen yon seri de bagay ladan l ki fi a pa fin konprann. De bagay ki parèt dwòl, alò m pap kritike valè atistik tablo a non. Gen de tablo ki spesifik menm ki gen rapò avèk vodou. Si fi a pa nan vodou, sa pa p enterese l, l ap fè movèz, e l ap gen movèz enfliyans sou li. E gen de tablo tou ki, e jan m di w lan ki parèt biza. Tankou bagay maji piti, fanm nan pa renmen tablo a li. Mwen di w non e li pa santi li pa santi l anfòm donk e m pa anyen m pa m pa anyen la m pa santi m anfòm donk e mennen m lakay mwen bon li te gen dwa menm retire t sou la apre sa l remete rad ankò l di w mennen l lakay li paske bon sa pa enterese l ankò paske li santi movèz vibrasyon jistima vennsizèm rezon an sèke w pa santi bon Gen yon dewonan ride a fini oubyen ride a pat mete ditou, ride a pa mete yon ti pafen ditou, ou santi kabrit e moun nan pa renmen kòmsi nèg la di w, li fè yon ti rapwoche epi li pran sant lan kòmsi li turn off. Sa pa enterese l ankò. Li jès di w, bon e, bon, n a fè sa yon lòt fwa oubyen li tou mawon jisteman paske ou pa santi bon. Venn-setyèm rezon an se ke w renmen kritike moun. Donk si son fi k pa kwè nan tèt li, li gen dwa panse ke menm sa l ap fè avè w la sou kabann nan ou pral kritike l. Donk ou se yon moun ki renmen kritike, anyen pa bon pou ou, ou wè tout bagay nèt se kritik, kritik, kritik. Moun nan, moun nan pale ou kritike, moun nan, moun nan, kèlkeswa sa moun nan fè, moun nan menm fè yon manje pou ou kritike manje a. Donk sa vle di ke Li pè pou l pa retire avè w pou w pa al kritike l tou. L pa renmen sa. Ventyèzyèm rezon an se ke ou zong ou pa bèl. Ok? Zong ou pa bèl, dwèt ou pa bèl, kòmsi m pa konnen. Ou pa renmen, ou pa renmen vrèman ki atire l. Paske ou pral manyen l. Li pa ta renmen pou ou ap vin graje po l eksetera oubyen kòmsi w ap foure dwèt ou yon seri de kote pou l ap pran mikwòb. Donk, gen anpil fi m konnen ki pa renmen bagay sa yo. Se enpòtan pou w pran swen zong ou, zong dwèt ou, fò ou ka bèl, m jan pa m yo. Epi fòk ou pran swen tèt ou. Lè sa ou gen plis chans pou w jwenn yon afè. Vent nevyèm rezon an se ke ou pa gen machin. Nèg ki gen machin kapab temwaye pou yo di w ke lè ou gen machin, fè bagay avèk yon fi pi fasil pou yo. Se pa, se pa le fèt ke moun nan wè yon aparans de machin nan non. Men se paske li pi fasil pou li pou l sòti de yon pwen A a yon pwen B. San moun pa konnen, san moun pa wè, epi li fè sa rapid, li pa mize nan wout eksetera, sitou si se vole lap vole. Èske nou konprann? Donk, li pi fasil pou li. Li pi fasil tou, e nan sans ke moun nan pa pran solè, moun nan pa pran lapli eksetera, li nan klimatizè, bon, tout bagay an fòm pou li. E sitou gen anpil fi ki gen fantasm fè bagay nan machin tou. Donk, sa vle di se yon bèl eksperyans pou li. E si ou pa gen machin nan, lap yon ti jan di pou li. Kòmsi li fin fè bagay avèw, apresa ou rete bò lari a. Ou ap tann moto, ou ap tann kamyonèt, donk li pa renmen sitiyasyon sa yo. Donk ou echwe. E trantyèm rezon an ki se dènye rezon an, se ke ou pa dirèk. W ap mache pale yon bann bagay, w ap fè pwezi, literati, tout bagay sa yo, li menm li pa nan bagay kon sa. Gen fi an ki santi l pi konfòtab si w di l bon, ou konn sa k pase, m ta renmen fè bagay avè w. Atansyon gon pyèj too, dèfwa gen anpil fi ki diw sa se poul kapab wè tout bèl pawòl ou tap bay yo se law te bezwen abouti li di a m gen boo e lè ou te bezwen vini anpil fi kap di bon vin dirèk se pyèj li ye men konsa tou se la se pa pyèj se paske moun nan renmen pou vin dirèk poul pa nan pèdi tan donk sa ou bezwen an sil ka ba ou lap etidye dosye ou epi lap di bon ok ou ka pase donk. Li trè enpòtan pou konn a kiyès ou annafè pou konn jan pou pale. Dirèk oubyen pa dirèk sa pral depann de moun ki anfas ou a. Nan pwochen videyo nou pral lage yon bann lòt rezon ankò. Disi la nou swete w enjoy ou, enjoy videyo sa yo epi pa bliye pataje l, fè zanmi w gade l epi abone avèk chanèl la pou w kapab wè plis videyo. E pa bliye m toujou di w ale sou Instagram nan. Tcheke Yol Makeup 509 Tcheke Barbie Store Barbie Store sou Haiti Al achte rad wap jwenn bèl rad Medam al abiye nou nan Barbie Store Ou gen Roger tou kap baw bèl koup nan tèt ou bon bagay nèt Sou Sendomeng Yol Makeup Sou Sendomeng Roger Barbershop e sou Haiti Pa bliye tcheke Barbie Store Babay.